Eee sa son lòt aparisyon hein e daprè mwen menm ok e m panse ke retou sa se yon retou ki gen direksyon ki gen yon mesaj ki klè e m panse ke li pa jis la pou fè mizik li la tou pou make tan. Ebyen, e reyalite Bedjine nan, de jou an jou, m panse ke n ap eseye konprann li. Ebyen, anpil kontantman pou tout fanatik Bedjine, Kadilak ebyen ki t ap tann moman sa. Ebyen, apa kounye a n ap viv moman, apa nou vrèman kontan. E m panse se pa ti frap ki pa gen la non. E ki trè byen frape, bon, se a felisite pou duo Malè a. ebyen ki retounen avèk yon lòt enèji, yon lòt satisfaksyon. Antouka, mèdam, mesye, gen koze, gen koze nan lakou isit. M panse ke rayisans lan pral plis konnya paske moman poz moun sa yo se pat yon moman poz sa te ye. Sa se te yon. Preparasyon k tap fèt mwen menm daprè mwen menm son preparasyon k tap fèt ok e medam mesye an al tande kèk ti detay sou konsènan e yon dosye la ki touche e pa mazora medam mesye sou konsènan Reginald Boulos ebyen daprè mazora ke mesye sa a anba kòd. Antouka, anpil moun konn tande pale de Reginald Boulos, ebyen zanmi n ap tann avi w anba espas kòmantè videyo a aprè ke ou fin tande Mazora ebyen ki pote yon mesaj ki nouvo pou nou menm la medam mesye. Antouka, pa bliye abòne, pataje, like, kòmante avèk yon lòt zanmi ki poko dekouvri travay sa a. Se toujou menm zanmi pa w lan depi lè sa rive. Fok nou antre lakay ou. Reginald Boulos anba kòd! Reginald Boulos se yon sitwayen ameriken, misye fèt an 1956. Li se pitit Doktè Carlos Boulos. Doktè Carlos Boulos, li te minis sante an Ayiti. Lè gouvènman papa dòk la vin monte, la m ap pale w la, m ap pale w de François Duvalier, enben yo te dekouvri misye pa ayisyen, li se siwolibanè, li se arab, kòmsi n ap pale w desandan misye. Enben Duvalier. te revoke misye. Enben lè l fin revoke misye, se menm moman an tou Reginald Boulos te oblije tou kite peyi a epi li tounen anndan peyi Dayiti an 1987 aprè le départ des Duvaliers an 1986. Enben depi lè a, Boulos ki se Pierre Reginald Boulos etabli lwayote l ann Ayiti kote l ap fè biznis li nan tout bagay. Kontrèman a sa moun ap fè konprann, Reginald Boulos, Pierre Reginald Boulos, misye se yon Ameriken li fèt nan lakou Etazini e paske nou konnen. Lwa amerikèn nan, gon bagay ki rele lwa di sòl depi ou fèt nan lakou etazini ou se ameriken m pa konnen kounya la paske nou konnen gouvènman kounya ki vini an son lwa yo dè retire nan minit map pale la pa gen anyen ki di l pa retire sèt kesyon de lwa di sòl la depi ou fèt sou tè peyi a ou se ou se pitit peyi a men nan minit nap pale la nou pa konnen si misye benefisye yon paspò tout bagay sa yo men rejinal boulos rete yon ameriken vwala enben misye jwenn arestasyon l yè ki se 18 jiyè a vandredi 18 jiyè a men gon bagay mwen vle fè nou konprann. Alò tout sa m ap di la sou arestasyon m pral li atik la pou nou ki se Métronome ki soti yè swa vè lè 10 è di swa. Eske nou te konnen Reginald Boulos jwenn arestasyon l depi 8 è di maten jedi a epi w ap wè gon pakèt moun enfòmasyon vin flite jis prèske 9 è di swa kote gon pakèt moun sou rezo a gon pakèt jounal an liy k ap releye enfòmasyon sa enbyen m ap fè nou konn sa e sa k fè m di nou peyi sa li p ap janm chanje enfòmasyon an depi 8 è di maten. Reginald Boulos, Pierre Reginald Boulos jwenn arestasyon l nan lakou Etazini. Alò gen moun k ap di se ice, m pa vrèman konnen, m pa pral pale de kiyès. Men m konnen, sèl sa m konnen, se konfime aprè, se konfime daprè Le Métronome, kote misye jwenn arestasyon l. Ebyen frè m, nou konnen gen yon pakèt jounal, gen yon pakèt jounalis ann Ayiti. Mwen menm m pa konsidere w kòm jounalis paske si gen yon enfòmasyon w ap kache l, ou pa jounalis. Yon jounalis la pou l bay, depi w fin verifye enfòmasyon an, fò w lage l paske se djòb ou sa. M ap tounen sou li jounalis sa yo, annatandan an nou li. E an nou li atik la kote Métronome soti yè swa, kote mwen menm. E mwen m te konnen l lontan, men ou konnen gwo seri jounal la se abolotcho yo ye. M pap kouri pran enfòmasyon nan men yo paske nou konnen e enfòmasyon pa twò fyab, men depi se Métronome ki lage l, m panse ke li enpòtan, li enpòtan mwen menm pou m ta bay li. Paske nou konnen Métronome nan li menm gwo kredi ke l genyen nan zafè bay enfòmasyon, pa bliye Métronome se jounal e Guerrier Dieuseul.

Sa vle di, moun kap kouri bay koz sou arestasyon Reginald Boulos yo, enben, selon Metronome, men poukisa yo arete Reginald Boulos anba kòd nan lakou Etazini, se paske pandan lap ranpli fòm pou dosye rezidans, yo jwenn de enfòmasyon ki pa koyeran sou misye. Men yo pa bay tout detay. Sa vle di, nan ranpli, nan ranpli fòmilè pou rezidans Mesye Pierre Reginald Boulos, Ebyen sa vle di misye ta bay manti. Depi yo di enfòmasyon yo enkoyeran, sa vle di se manti ou bay. Sa yo te konnen de ou a se pa li menm ou mete nan fòmilè a. Alò li ekri nwa sou blan, yo plis kenbe Reginald, Pierre Reginald Boulos ap bay manti nan enfòmasyon ki pa twò diferan tou de dosye Laplanta a. Ou konprann? Byen ke se de bagay diferan, ban m reli pou nou ankò pou nou konprann, Metronome est, Métronome, est en mesure de confirmer que l'homme d'affaires haïtien Pierre Reginald Boulos a été arrêté aux États-Unis par la police de l'immigration.

prekosyon avan li menm li lage enfòmasyon kontrèman tou mwen menm depi yè vè lè 10 è m te gen dwa gentan parèt la pou m di arete Reginald Boulos tout bagay sa yo pou m fè sansasyon non e se si si se sa t ap pran 3 jou pou m te vin devan nou an la pou m te ba nou enfòmasyon konsa m t ap pran l konsa paske m pa janm prese avèk enfòmasyon anplis tou m pa yon jounalis politik men kòm dosye Pierre Reginald Boulos la m panse se yon bagay ki kosène Ayiti tout antye mwen fè le devwa pou m vin di nou sa e m konnen gen anpil moun k ap tann enfòmasyon sa sou paj mwen an pou yo konfime èske se vre men E sèl sa m ka di nou, dosye politik yo se pa yon bagay mwen twò twò vle rantre ladan l. Men depi se yon bagay ki konsène peyi a, m wè tout moun akou yo bezwen enfòmasyon an. Depi m gen ti tan pa m, m ap toujou fè le devwa mwen menm pou m pote enfòmasyon sa pou nou. Men m plis vle bay enfòmasyon sou zen kiltirèl oubyen de pèsonalite oubyen atis tout bagay sa yo, m plis enterese avèk sa yo. Paske nou konnen kòman politik ye an Ayiti. Alò se pa penmpen non, se jis yon desizyon pèsonèl. Dyòl la gentan chofe. Nou pral avanse avèk enfòmasyon. Pierre Reginald Boulos se yon moun ki fèt an 1956, misye se yon òm dafè, misye se yon medsen, pa bliye m te di nou nan kòmansman an, misye se pitit Doktè Carlos Boulos ki te papa l ki te okipe yon pakèt plas an Ayiti, se gouvènman Duvalier a, lè yo vin wè misye pa t ayisyen dorijin, misye te genyen yon pa, misye te genyen, misye te te gen yon pakèt lòt ras moun ke l te fè pati, arab, si w libanè, tout bagay sesi sela, ebyen. E nou konnen, nou konnen gouvènman Papa Doc la li pap twò danse kole avèk moun sa yo, yo te revoke misye e yo te fòse l kite peyi a sinon misye te ka jwenn lanmò l, bon m pa konn si l pa mouri tou men se pa sou gouvènman Duvalier a misye mouri petèt e maladi. Misye ere. Pierre Reginald Boulos se ansyen prezidan chanb nasyonal e vandredi 18 jiyè a misye jwenn arestasyon l a 8 è di maten. Apre sa Pierre Reginald Boulos se pwopriyete Auto Plaza, Auto Plaza ki non sèlman Universal Motors,

Doktè Pierre Reginald Boulos misye fèt Ozetazini enben men tout biznis Reginald Boulos genyen an Ayiti sa vle di son gwo potorik gason son gwo òm dafè kounya la wi Reginald Boulos son moun nou ka tande laklade demen maten men jounal wè kou ki kouri di konsa yap voye Reginald Boulos yap depòtel an Ayiti a poko gen enfòmasyon sa ki disponib ditou pa moun yo gen dwa bezwen fè sansasyon yo dou konsa wi yo pral depòte Reginald Boulos tout bagay sa pa bliye Reginald Boulos son ameriken e pa etone nou sa kap fèt la gen dwa se sinema li ye se politik. Pa bliye Gèdwa se sinema li ye. Nou konn sak fèm di w Gèdwa se sinema kap fèt la, alò jiska prezan m pa demanti enfòmasyon non, men li posib pou se li posib pou se sinema kap fèt. Poukisa? Nou pa remake depi lè konbyen milat nou tande yo kidnape depi lè kidnaping nan kòmanse? Konbyen òm dafè nou tande yo kidnape? Alò se pa oryante map oryante kidnaping lan pou map di konsa yap pran entèl yo pa pran entèl non. Ebyen se jis pou m ka fè ilistrasyon de sam vle di a. Konbyen gwo gwo biznis boujwa. ki pa anpil ki se omwen 10 oubyen 12 nèg, lè Brandt, lè Madsen, ou konprann, lè Aka, lè tout moun sa yo, konbyen biznis yo tande yo ki boule? Ebyen, si n vle konprann n ap konprann. Sa w wè k ap fèt la gen dwa s on similak pou yo moutre ke entèl viktim lòt la ka viktim tou. Sa vle di pa kouri bat bravo. M konnen gen anpil moun ki ta renmen arestasyon Reginald Boulos e menm mete l nan prizon pou mal li fè peyi sa a. Pou mal yon seri de moun sa yo fè peyi sa, lè milap, lè siwolibanè, lè zarab, lè tout bagay. Alò yo fè byen tou wi men m pral vini sou byen yo. Alò se pou m fè nou konprann ke sa nap sa nou wè kap fèt la gen dwa son sinema nasyonal. Menm jan avèk Joseph Michel Martelly, konbyen fwa bri kouri arete Michel Martelly, konbyen fwa yo di yo pral mete l nan prizon, konbyen fwa yo di yap depòte l Ayiti, konbyen fwa yo di yap jije l, kibò? Martelly pa toujou la? Mateli pa toujou la lap pran plezi la tout pitit li tout bagay malgre mal li fin fè peyi dayiti sa vle di mete 2 pye nou sou tè sa vle di poko bat bravo m konnen anpil nan nou swete arisason mete reginald pierre reginald boulos nan prizon men sa nou wè kap fèt la gedwa se sinema liye paske nou abitye a jan de sinema sa yo plizyè òm politik ou tande yo pral arete yo pral sesi yo pral dat pa janm gen anyen fèt se bagay yap fè pou maske nou bon ann gade pi ann gade pi lwen gade dènyèman la yè yo soti yo di kèlkeswa moun ki bay enfòmasyon sou lanmò sanjou Ki se Wilson Joseph e non sa yo te mete pou li, bon e premye fwa m te konn non, se anbasad amerikèn menm ki mete yon avi de rechèch deyò dèyè lanmò San Jou. Moun ki bay enfòmasyon pou rive jwenn arestasyon l oubyen m pa konnen fè mete l nan prizon pou yo kenbe misye, anbasad amerikèn fè konnen ke y ap bay moun sa yon milyon dola ameriken. Pandansetan, tout tan kiyès k ap vin bay entèvyou avèk lanmò San Jou? Medya ameriken. Sa vle di si n vle konprann la kouman, se yon ti rale m te vle fè pou nou pou m montre w ke peyi Dayiti se peyi yo fè plis sinema avè nou, se peyi yo plis pase nou nan kaka. Si nou pèmèt mwen ekspresyon. Sa vle di sa nou tap fèt la, li poko anyen. Ebyen, nou pa wè pandan yap boule de twa biznis moun ki pa ki pa twò enfliyan yo. Kounye a la, pou yo fè nou wè, tout moun ka touche pa ensekirite a, epi dènyèman la, lal boule Autoplaza. Daprè nou menm lè yo te boule Delimma ak Dèlma 32 a, nou panse se pat yon bagay ki te planifye? Mwen mwen di nou sa ankò, le jou nou konprann Ayiti nap konprann labib sa kap fèt la. E, lè w wè Delimma t boule, lè w wè Autoplaza boule, se yon bagay ki planifye. Asirans pral peye tout el pral peye doub fwal. Sa vle di pa gen pèdi pou moun sa yo vre. M vle nou konprann byen sa k ap pase la a. Arestasyon Doktè Pierre Reginald Boulos la poko bat bravo lakontantman. Jiskaprezan, m pa di s on bagay ki jis, m pa di l s on bagay ki verite, e yo poko bay vrèman e yo poko bay vrèman gwo koz la. Yo sèlman di, èske sa sifi nou menm pou n panse pou moun nan ta jwenn arestasyon l? Wi, si se te w arestasyon an, bon petèt li te ka bon. Men, fòk nou konprann, pa bliye, Lèzetazini se peyi ki fè plis sinema avèk Ayiti. E, nou gen pou wè arestasyon Pierre Réginald Boulos sa a, se yon bagay yo fè pou detounen atansyon nou sou yon lòt bagay yo pral fè. Yo gen dwa se yon bagay yo pral regle wi, epi yo di bon. Ann pran entèl. Nou fòmile yon arestasyon epi kounye a la tout pwojekte a pral fokis sou Pierre Reginald Boulos epi kounye a nou menm n ap regle afè nou. E sa k fè m di nou poko kriye laviktwa. Paske sa k ap pase la a nou p ap janm konprann li. E menm pitit nou gen pou l vini li p ap janm konprann li. Pase tout tan w tande y ap arete entèl, kibò moun nan ye? Lakay yo. Moun ap bwè dlo avèw yap manje avèw tout tan yo sou tab menm jan avèw epou tande yap arete entèl pou dis pou dat yap mete avi deyò tout bagay sa ou fè grimas pa gen yon moun la lèzetazini vle aretel pap arete sa se bagay mwen di nou bon nan gwo peyi nou sonje ben laden yo tal dèyèl tout ba kotel te ya men yo tal dèyèl wi la ayiti ki nan pla men yo fè sa yo vle avèl la yo pasel nan labou jan yo vle ya pou yo paka pran entèl yap mete avi de rechèch on milyon dola. Met pye nou sou tè tande. Enben, Reginald, Pierre Reginald Boulos, misye nou konnen son gwo gwo òm dafè, misye okipe anpil pòs, apre sa nou te genyen Senatè Rudolph Boulos ki se menm fanmi an, sa vle di son fanmi ki abitye patisipe nan politik peyi a. Enben, Reginald Boulos nan 5 dènye ane sa yo, li te fòme. Paske li te wè depi nan monte Jovenel, depi nan monte Jovenel, Pierre Reginald Boulos te kòmanse santi li atake. Sa vle di biznis li te atake. E nou konnen Dimitri Vorbe, lè Accra, lè tout moun sa yo, brèt tout bagay sa yo, moun sa yo se de moun yo ki pa diferan nan politik an Ayiti. Menm si w wè, gen de lè ou wè gen gen gen gen ti pwoblèm, e pa vre. Se de se de se de ras Se de yon gwoup boujwa ki met tèt yo ansanm pou yo piye peyi Dayiti. Byen antandi, yo itil peyi a nan yon lòt sans tou paske yo kreye biznis, yo bay travay. Kontrèman avèk politisyen nou yo, tout kòb yo fin vòlè nan peyi Dayiti, y al envesti l Sendomeng, y al envesti l nan bank swis, y al envesti l Lafrans, Kanada, Etazini avèk lòt kote. Mentenan Rejinal, Pyè Rejinal Boulòs, te rive yon kote li te kòmanse santi l pèdi plim nan politik peyi a paske nou konnen depi pa gen palman nèg sa yo pa gen kote pou yo peye palman pa gen kote pou y ap achte politisyen ebyen misye te oblije mete yon pati politik sou pye ki rele MTV ki se mouvman twazyèm vwa pandan m pral pale de mouvman twazyèm vwa kote Reginald Boulos te mete sou pye li te yon potansyèl kandida nan pwochen eleksyon ki te gen pou l fèt aprè Jovenel Moïse ta pral te ta dwe kite pouvwa men malerezman nou konnen Jovenel Moïse te mouri 7 jiyè 2021. Nou konnen Jovenel Moïse te gen pou l te remèt pouvwa a paske nou t ap wè gon gwo gwo kanpay ki t ap mennen ki t ap mennen an favè Reginald Boulos kote gon pakèt gwoup WhatsApp ki te gentan kreye Pierre Reginald Boulos prezidan 2022 wi bagay sa te gen kòmanse paske Reginald Boulos se te potansyèl kandida MTV dayè se li menm ki te mèt MTV mouvman twazyèm vwa nou sonje lè pati politik sa te vini ki firèl t ap fè gon pakèt jèn yon pakèt lòt moun tout moun te ladann men pandan yo te di doktè Reginald Boulos te genyen Pierre Reginald Boulos byen sur pandan. Yo te di Doktè Pierre Reginald Boulos te gen pou l tal kandida a la prezidans lan, men gen anpil moun ki te di konsa se lòbi l te ye, se pa li menm ki ta pral vini vre, se yon moun li ta pral voye. Men, tout kanpay la te tounen otou de Pierre Reginald Boulos kòm yon potansyèl kandida mouvman twazyèm vwa a, paske nèg yo te santi yo te gen pwoblèm, e se Reginald Boulos ki te o devan de la sèn nan mouvman twazyèm vwa a, men tout la boujwazi te dèyè l paske yo te dèyè pran pouvwa. La mwen vle nou konprann yon bagay. Imajine w pou dat la boujwazi, m ap pale w lèzetranje, lè siwolibanè, Yap piye peyi a onivo politik yap achte politisyen nap pale lanbè youri oubyen tout lòt yo nou konnen an lè edo zeni tout bagay sa yo yap achte yo pou yo ka gen kontwòl dwàn pou yo ka gen kontwòl tout pò tout bagay sa yo se sa yo bezwen lè w wè yon boujwa ap dèyè achte politisyen nou yo ba yo machin ba yo kay pou yo rete se pa anyen yo bezwen non yo bezwen franchiz dwanyè lè yap kòmande fè lè yap kòmande sik lè yap kòmande diri lè yap kòmande tout lòt farin lè yap kòmande tout lòt bagay pou yo pa peye leta ayisyen sa yo gen pou yo peye a enben se egzakteman ki fè w wè nèg sa yo te konn ap achte tout politisyen sa yo. Ebyen lè jovenel rive e sak fèm di nou sa jovenel te twò piti poul mouri lè jovenel moise rive kounya lal kòmanse ap takle nèg yo retire afè kouran retire afè an nou paka konprann pou ede al gen pwòp izin pal epi dimitri vob pran izin nan lap vann edh pwòp kouranl ankò nan pwòp izin pal ebyen jovenel moise te retire bagay sa pandan map di nou sa jovenel moise pat twò yon bon moun tou non men omwen gon bagay li te fè li te vle retire nou anba grif moun sa yo ebyen. Menm Menm moun sa yo, yo te santi Yo t gen pwoblèm Paske pouvwa yo te menase, ekonomi yo te menase Paske Dimitri Vorbe nou tout konnen li tap touche 12 milyon dola Pou kouran chak mwa Selon les dires de Jovenel Moïse Paske se Jovenel Moïse ki te konn ap di sa Menm nan kanaval, menm sou tout kote tout bagay sa yo Ebyen yo te oblije fòme pati politik yo Pati politik sa, mwen pral ba nou yon istwa. Doktè Reginald Boulos sa istwa mwen renmen avèl wi Doktè Reginald Boulos ou konnen pandan mouvman twazyèm vwa a sou pye lap chache kandida tout lap chache moun ki enfliyan gon pakèt jèn gen moun ki te menm gentan envitem dyòl la chofe ebyen Doktè Reginald Boulos pwojektè misye te rive sou mwen asavwa misye tal kote Yvner Foster paske a sèt epòk mwen te animatè nan RSF misye tal tcheke Yvner Foster Joseph li di monchè m ta renmen gen kontwòl Mazora. pou mouvman twazyèm vwa a. Alò m pa konn pou ki pòs, èske se kòm konsiltan oubyen kòm yon potansyèl kandida oubyen ki sa m ta pral fè nan mouvman twazyèm vwa a. M pa konn pou ki sa, enben Regi, Doktè Reginald Boulos, misye te kontakte Yvner pou l te rive sou mwen. Lè misye rive sou Yvner, Yvner di l konsa, a, mwen pa renmen plede pou moun. Men li di, ou wè Mazora, si w konnen se kòb ou pral ofri l, Pou w achte l, ou mèt fè bak. Enben, se mo sa Yvenè te repete Doktè Pierre Réginald Boulos ki te anvi fè m yon avans pou MTV ki se Mouvman Twazyèm Vwa. Enben, lè yo te fin ba, lè Yvenè te fin bay Doktè Réginald Boulos repons sa, misye te fè bak tankou yon kribich. Lè misye vin konnen ki karaktè Mazora, misye di, en en, m p ap avanse. Se la pou w wè Nèg sa se achtel tap vin achtem paske si yo diw konsa se kòb ou pral si se kòb ou pral ofri mazora poul antre nan mouvman twazyèm vwa ou fè bak sa vle di sa vle di seke sa vle di sa vle di son moun ki tap vin achtem poum te travay pou li oubyen poum te vin fè lòbi pou li oubyen poum te vin reprezantel valableman nan mouvman twazyèm vwa eben mouvman twazyèm vwa sa prèske tou swit apre lanmò Jovenel Moïse li disparèt sak vle konprann wap konprann yon pati politik mete sou pye. Paske yo santi yo pa gen pouvwa ankò anndan peyi a. Yo monte pwòp pati politik yo. Epi moun ki te anfas yo a ki se Jovenel Moïse, Jovenel Moïse annik mouri epi pati politik la kraze. Sak vle konprann, konprann. Sa vle di yo te santi yo ta pral pèdi pouvwa a, yo monte yon pati politik pou yo gen pouvwa a, enben kounye a kou pouvwa ki te kanpe anfas yo a pa la ankò, yo kraze pati politik la. Sa vle di nou poko konprann toujou? Eske nou poko konprann toujou kisa n ap tann pou nou konprann la a? Sa vle di mwen menm pèp ayisyen m ap di nou sa. M pa voye pèsonn al fè vyolans. Men, nou wè peyi Dayiti sa a, jodi a se 19 jiyè, samdi 19 jiyè, make sa yon kote, si nou gen kanè sekrè. Nan 20 tan ankò, la on è an 2025, ou wè an 2045 sa ka rive m pa nan peyi sa a ankò, m ka gen tan mouri. Men make sa di se Mazora ki te di sa. Ou wè nan 20 tan ankò, nou menm Ayisyen, m ap pale Ayisyen dorijin, ti pèp nwa tèt grenn sa a, tèt kòde sa a, Si nou pa pran desten nou an men, nou pa deside envesti nan peyi nou, apre 20 an, menm yon boutik yon Ayisyen pap posede an Ayiti. M ap redi l ankò. On è an 2025. Nou menm pou Ayisyen, si nou pa envesti nan peyi nou, si nou pa pran desten nou an men, tout boujwa sa yo gen pou fout nou deyò, e apre 20 an, Menm yon boutik nou pap ka posede an Ayiti. Make sa m di nou an. Paske de jou an jou, moun sa yo dèyè mete tout Ayisyen deyò pou yo pran peyi a. Paske yo pa alèz lòt kote, yo pa gen notoryete lòt kote, ou mèt wè y ap ouvè kò yo Ayiti, lè yo lòt kote yo pa anyen. Ebyen objektif siwo Libanè sa yo, Arab sa yo, Siryen sa yo se pran peyi Dayiti nèt pou yo antre nan tout domèn, pou yo gen kontwòl tout bagay. Pwogram Biden sa ou wè ki sou pye la, kote y ap pran kantite Ayisyen an, se pou yon bagay konsa konsa. Nou menm nou pran l kòm yon benediksyon, kòm yon lamann ki tonbe. Men nou pa konn sa k de l. N ap konnen l apre ventan, n ap konnen l apre senkantan. Enben, objektif bagay Biden sa a, li pa lòt bagay, se pran tout moun ki gen lespri, se pran tout krèm peyi a, enpi pran l pote ale. Ou pa wè yo rann nou envivab? Yo mete nan to, siwolibanè sa yo mete yon bagay la pou yo fè nou konnen. Yon sèl bagay ki ka sove nou, nou menm pèp ayisyen, se kite peyi a al viv yon lòt kote. Enben, se la a nou pran yon konplo nou pa konprann. Se sa yo vle fè nou konprann. Enfòmasyon ki fè konnen ke yo arete Reginald Boulos e jedi 18 jiyè a, tout jounalis an Ayiti konnen l wi. Tout gwo jounalis yo konnen l. Louko konnen l. Gary Pierre Paul Charles konnen l. Guerrier Henri konnen l. Moun Karayib yo konnen l. Lè m ap di w sa Guerrier Dieuseul tout lòt moun yo konnen. Johnny Ferdinand. E gon pakèt lòt ankò. Tout konnen l. Men pa bliye Reginald Boulos se boss yo. E wap wè maten an la, jodi a la ou byen demen, tout pral pale de sa. Ou konn ki sa yo fè? Yo tann lè enfòmasyon flite. Lè lòt ti jounalis bay li, enpi kounye a la, yo pran pòz se kounye a yo konnen l. Bann vòlè. E map di nou sa. Tout. Siwo libanè sa yo, tout boujwa sa yo ou wè ki dèyè pran peyi a pou yo fout tout Ayisyen deyò, jounalis yo konplis a 40 pousan. Paske pou yo gen kontwòl peyi a, yo itilize tout fòs jounalis yo pou yo etabli. Paske gen yon seri de peyi, gen yon seri de bagay pou w fè ladan l, depi w pa gen kontwòl laprès ou pap ka fè l. Enben tout gwo jounalis yo ou konnen la, emisyon ap fèt tout bagay sa yo, tout gen enfòmasyon, yo pa janm pale l paske se bòs yo, Reginald Boulos se bòs yo.